Well guys sa ka fèt la guys. Ann ka wè la sa se aransò. Ya sa se pepperoni ok. La se squash. Ok m koupe pou sa la e tomat, la e zonyon. Epi la se um, jan yo le sa yo to ankò m koupe konsa ankò bon Dieu. Um, champ, champignon. Epi la, la m gen ze. E sa m pral fè la, m rete branche guys, m pral wè sa m pral fè. Sa m gen, m gentan gen lwil deja. M pat gen sòs met bay sa yo.

Mwen gaz. Jen kare la, met tout net ansanm. Met tout ansanm. Ou kile fon ou veksit. Ou kile fon veksit an. Apre sa, ou al mette, ou al fè ze an, epi ou al pran epi la nou mette sou ze an. Ok guys. Si ou vle sa, tout ou te ka tann lè ze a fin fè sa ou mette sou ze an. Epi kounye a wap frize a sa yo lesa w mete l. Sa m tap pale de peperoni a. Menm jan tou lè w te gen pou w ta fè l tou, fè ze a avan ou sa mete tout nèt sou ze a. Ou konnen? Si w sonje aransè l nan bagay ki gen anpil sèl guys. Si w sonje sa, lè w gen aransò, ni se aransè l tou men se aransò m fè l. Si w sonje aransò gen anpil sèl, vle di pou n trèpi nan sans sa lè n ap fè yo pou n pa sale yo, ok? Di peze lè wap met medikaman ti sa w pral met ladann yo fò make sure ke ou fin koute tout bagay yo nèt avan w mete ti sa wap mete yo pou l pa gate peze akoz ou pito fon ti bri tou pito ka si bezwen ti bagay anplis tout lòt medikaman ou bezwen yo mete yo sonje lè wap mete sizonin yo fò make sure ou pa met sa ki gen sèl sizonin ki pa vrèman gen sèl ok pou l pa sale nan men w mwen met yon ti magi deja sa se.

Sa ou ka metel sèl sou bon janm toujou di an pèpè an ou ka manjel ou ka metel sou li lè ou pral manje manje a. Epi ya bon bari bari ti an bal fè ze an. Sa ou ka ou ka metel sou nenpòt manje ou pral vle manje. Bon. So si ou sonje fè yo trè enpòtan se nan maten, trè enpòtan. Lèm kouwèm kwit yo bat yo pap kwit nou twòp vrèman. So well guys, um, nou wè m fin mete ze m, nap- nou ka wè m bat limen dife m. Bon, lè tès moun, jan nou konn fè an Ayiti, nou konn tou bat ze nou an sèl. Nou ti bat ze nou ap- an- avan, nou met tout sa n ap met ladan, apre sa, nou met- nou chofe lin nou byen chofe, epi nou met sa n ap fè an. Resi nou ka fè l fason sa. Bòt mwen, m pa fè l fason sa. So pa gen twòp pa gen twòp tan pou sa frè mwen guys So lèm fin met sa yo Ebyen tou lèm fin mete Ze m kounya map debat li epi nou ka wè m pa retire jèm nan
Konsa Nou konnen nan lakay nou an tankou An Ayiti Tankou nou tou nou abitye retire jèm yo an Ayiti Mwen pap met sezonnin nan sa non guys Sèl sa map mete la nan la e sèlman sèl So map mete sèl sa. So, e m pa pa mete twòp vwèman akoz lòt bagay sa k fèt lan. So. Sèl sa dwe kòt mle. Se yon sèl avèk chili ladan. Ti koulè wouj nou wè ki tonbe sou li an se chili an se um, ki jan le ba sa? Piman. Yon ti piman li ye. Fè l bay fè l wè koulè sa. Ok gaz manje a pre gaz. Ou ka manje la bannan. Ou ka manje plizyè fason gaz. Sa depan de ou.

Fè ti bagay bèl konsa. But mwen menm pa konsa mwen ye non mwen. M plen anpil wi m konn met anpil ladann wi. Kòm pou fè bèl m just met l konsa sou li ok guys. Fè pou bèl met l konsa. M son moun ki renmen piman. So m ap ba l yon ti piman tou. Mwen renmen piman.
Yes.

Li fèm wont wi gen kote li pa tonbe non. Sa li lèd lè lap nan resto lè bagay sa rive ou fache. Gen pafwa si se nan plat la ou fè desen an menm avan ou met swa fèl sou lwa vann kado gato. Nan ou oblije retire pou yon lòt plas oubyen siyel nèt pou refèl ankò. Pase lè ou fè konn ou konn fò fèl byen bèl voye bay kliyan an. Yummy. Sa gentan gen nan bouch li la.

Fò ede fè chanèl la grandi gaz epi pale moun de nou pou nou ka fè chanèl la grandi, chanèl la grandi nap antre kòb nap ka gen chans pou nou ouvri epi al gen lòt moun ki vin wè chanèl ki wè videyo an ki son envestisè ki gen lajan nan menl pou al envesti nan nou pou nou ouvri restoran sa w wè bèl bagay konsa nou ka ouvri restoran gaz tou si nou vle manje konsa jan nap manje a la pou nou fè plis bèl bagay toujou abòne a chanèl la gaz ede chanèl la grandi envite lòt moun abòne a chanèl la fònise sa pa ka rete. pou n ka jwenn pou n ka resi fè rèv lan tounen reyalite ok guys mèsi dason de gade videyo a tan nou pral gad madanm kap manje tou yummy